ou konsa konsa, fason fason, peti jan peti jan. Sa vle di ke w al labatwa deja. Pwochèn fwa w wè m yon kote pa Lè w pale de labatwa, l al labatwa deja. Misye pale yon bagay la ki anpil bagay. Wi, sa vle di misye ekòche deja la, li antre nan palan an. Bagay yo anpil wi. Gad! Bagay yo anpil. Zanmi m, sa k ap fèt?

Yes, e sa m bezwen. Yes, wè bon bat bravo. Tale, tale, tale. Bon bat bravo. Ou bege tou. Pou kanpe bon, nèg, ou fye, nèg, ou fye. Non, ba bege kolon. Ba bege. Yes, yes.
Ok, ba bege. Yes, fase mwen mè pa yon problem. Tale, tale, tale. Gen nèg ki bezwen. E sa fèm pa kabay nan ki bom kanpe. Nèg yo gen do a pèm. Poutèt m di m kanpe nou bon nèg la vin nan chwa la. M nan biye. Non, nèg ki bay koto kanpe ya. Pase ou gen chwa ou, ou gen chwa ou frèm pou kanpe kote ou vle. Non, kolon, banm, banm, banm, yon nan travay mwen ye, je se, m di banm fon monte. Pase banm zon bagay, yon kominote, nèk sa yo, yo itil pe ya plis ke pasa pasa. Pase pasa pasa rete lap jis pale, yon kote chita, lap fwa an yen zo. Pase kominote sa, ou pa kon a ki moun wap travay, ou pa kon a ki moun wap foksyone zo. Pase nèk sa yo, se yo chèf pe ya. Pase gen de bagay yon moun wè w ap detwi yon moun, ou panse ke w ka detwi l, se tèt ou w ap detwi. Pase pa sa pa sa li chita yon kote, jis l ap radote, l ap pale di yon pakèt dal bagay ki pa menm sa menm. Gade pa piti a e misye yon atis li ye, l kanpe pou l vle pou l detwi piti a. Li pa fè sans zo. Ok, li pa fè sans. Jis kòm nèg misye se Ayiti li ye, misye se misye anlè tèt Peguy ville li ye, jis pito pou Jan Emma li bon pito li te fè ti life li li mande pito men nèg sa yo kap travay nan kominote a la pase nèg yo ap fè yon bon yon bon travay pase nèg sa yo si w gen yon pwoblèm la ou moute sou entènèt la ou di yo ede w yap ede w yap sipòte w. Yap ede masisi parèy yo oubyen yap ede w? Non non non non pa pale pa pale konsa valè moun yo ede.

Lontan monchè, lontan, pase o kokenn di ede anpil moun. Ede anpil moun, li ede anpil moun, li ede anpil moun sòti tèt yo tou.
E bon, e bon, e bon, deje, deje, e bon kesyon, e bon kesyon de moun ki ede mwen, valè moun mede, mba masisi non mwen. Sa ka rive nèg la gen plis, nèg la ka gen plis kòb pase w, li ede plis pase w, li fè l grand chose, tout moun wè. Men valè moun kap ede moun ki pa masisi. Mwen m pa masisi non. Si w gon pwoblèm tou w ka rele m. Map ede w wi. Paske moun a moun. Men pou yon kesyon de masisi. Ou nan bò a defann bò w. Ou nan bò masisi afiche kòw masisi. Moun pa ka kont ou. Mwen m nan bò pastè pas. Misye vin defann parèy li yo. Ou ka nan bò. E pa paske w masisi non. Ou nan yon bò pran pozisyon bò a. Yo pa di w anyen non. Mwen m pa pale de amerika. M pa ameriken frè. Menm si w gen 15 zan etazini w fon bagay dwòl yap depòte w yap voye w ayiti frè mwen m ayisyen mye frè map pale pou peyi m masisi pa dwe legal ayiti madivin on bra nan tou koko nou konyen fanm frè wi e fanm yo vwe pou nou konyen mwen menm etazini yo menm yo e ameriken mwen yo mwen m pa ameriken mwen m ayisyen mye tèt grenn mye gwo gwo gwo zòrèy cheve grenn mye mwen m ou wè yo kraze peyi yo Kounya menm moun yo fè transfòme, menm gason yo fè met bòbòt, kote m gad anba e sa w ap gen timoun ou pou kite l konsa? Konronpi Epi nou konronpi ipokrit, yo ye. timoun pa nou, nou pa dakò l masisi. Nou pran pòz nou marye konn al masisi, si n gen timoun nou k ap masisi n ap kouri dèyè l. Bon m mande Epi gon misye bagay kesyon sa deja Ou sa pa l gad misye istwa, pa ou pa l gad istwa Tande m, papa mavenge? bon m mande misye kesyon sa, On nèg ki kijan tiye pitit li k te masisi?

E se ou koken djil di mesi. Wouj e misye dou l kanpe dèyè ou koken dji mesi. Li di e nou pa gen. Ou wè menm lè misye lè m poze misye kesyon l momote mwen mwen m di l li mèt pa alèz paske l lakay li.
Se sa fè m poko ka bay moun yo nan ki kan m kanpe. Se yon cho m ap fè. M gen dwa ap di men kan m kanpe nèg a tou di a m pap vin nan cho ki la. Isi a m tande tout moun, m tande vwa tout moun. M tande tout moun mezanmi. Ok. Misye tou dou li menm se ou koken dji paske ou koken dji ede moun. Sil bloke li gentan wè kotel ka ale mesye pasa pasa pa gen anyen li ka ofril mesye sa vle di la nèg la tou demoutre nan ki kanl kanpe ok e bagay la pa piti son batay li ye men e tout moun gen chwa yo ok tout moun gen chwa yo se frèl zanmim sa kap fèt zanmim.
Anfòm nanfòm DG nanfòm. Yes e pasa pasa wouj ou ye oubyen ou koke bgy. Oh met la e gason m ye de pasa pasa pou m ye bon potet mwen menm deje map di yon bagay mwen se mwen map viv sendomeng map viv sendomeng travay pasa pasa ap fè a m renmenn anpil bon mwen m ta nan lari a m rankontre a masisi depi l flote a. Li touche kòl ansanm avèm lap jwenn pwoblèm konprann poutèt m pa ka gason map kole a gason konprann. Yow bro m desann ou yo konnen m nan travay m paka rete jis map ale. Pa gen pwoblèm anpil respè frèm pou Ki yon felistasyon. gason Ki yon gason wap pran souf wap pran sant bouch gason dim non hein Saw wè DG dim non. Yes yes. E bra nan tou koko li ye. Bra nan tou koko. E sa fè DG a fò sou menw. Wè depi ou wè se gason ki renmen pou yap lonje lanmen ba yo, yo pa ka bon moun. An e zòt. Nèg ap rive lè nèg la di konsa, li ka voye 2 lyon 3 lyon kòmsi son nèg li wè kap mande. Epi li di li pral achte nèg la. Yo, e konsa yo vini an. Yon bagay map swiv.
Y ap ralo, y ap ralo sou boul. Mwen m poko janm konn 2 fil cho bay kouran. Se yon fil frèt, yon fil cho. 2 fil frèt pa bay kouran. Se yon gason, yon fi. Slogan latè, slogan limanite. Nou pa nan 2 fil. Yon bagay m tande nèg yo ap di yo nou pa Ayiti. I don't give a fuck. America gen gangster tou. Bon m ba nèg yo m ba nèg yo defi an Issa li bòde Bon nan New York la m ap flannen m ap fè ti patwouy pou m kwaze a nèg sa yo Gen Boston gen nèg bon bon ok ok Bon e sa Chaje gangster tout kote lari a pa pou nèg yo ankò di nèg yo ranje kò yo depi dènye live sa yo fè yo di yo ranje kò yo New York Boston Jersey
Jersey New York Boston gen nèg yo yo konn kote yo ye la.

E pa menas pou fè. Parèt pou mèt pou afwonte. E parèt pou mèt pou afwonte. E pa menas pou fè non. Parèt pou parèt pou afwonte. E gason e sou se domeng ban yon kote pou randevou e pi pou n kwaze. E fas kare pou n fè. Mwen m de a se domeng ou mèt lage sa nan menm pou l di kote l ye.
Yo pa fè vye sòl. Fè pye sòl? Ebyen pwoblèm sa w genyen? Yap pale sou rezo a, pa fè pye sòl non. Bwa nan twou koko. Mwen pa Slogan latè, slogan limanite.
Alèz. Alèz.
Ah oui. Yo men depi wè nèg la moute lè w mande l ki kote l kanpe nèg la pa ka di w la oubyen la. Depi wè l di ah monchè m pa pou m pa kont oubyen lap di w monchè sesi sela ou mèt konnen m Kòwè, sa w wè pa sa pa sa de di a e sa n ap fè. N ap pran yo depi 2 gason 2 fi nou mete yo anndan yon chanm pou yo fè timoun. Apre 2 zan, depi yo pa fè timoun, griyad marinad. Griyad marinad. Mesye kòman nou ye?
Nèg anfòm, nèg anfòm.
N anfòm wi. Mesye, an m di nou yon bagay byen, en n ap fè yon bon travay men paske sa k fè sa k fè n ap fè yon bon travay pou mwen, E se paske m marye depi a 23 zan, m gen 5 pitit gason, youn fèt Ayiti, yon pitit fi. Sa vle di ke m leve timoun yo isit, Ozetazini. Em, mesye bagay sa yo n ap di yo, mesye, mwen a, mwen avè nou, men m pa, e se pa, se pa yon lojik ke nou ka antame isit. Mesye, si w jwenn youn nan nèg sa yo ap mache, oubyen medam sa yo ap mache, si w frape yo isit, mesye, si yo met men sou ou, se yon gwo krim li ye, w ap pèdi nan prizon, nèg la. Alò, sa m ap di w la, se pou bagay ke m fyè de li non. Se pou bagay ke m fyè de li. Mwen menm, se se de bagay, e, e, mwen menm, m, m, m, mwen di madanm mwen, si w wè m ta gon, si w wè m ta gon yon pitit, se chemen sa l ta pran, m ap respekte l, paske kounye a l vin lwa peyi a, w ap ke, e, sa pral depann de state w ap viv la, m ap respekte l, men pa mennen l lakay mwen. Pa mennen sa w ap fè a lakay mwen, respekte kay mwen. Lè w ap vin wè m, vin nan moun ke m te leve a. Sa vle di ke, mesye, paran yo isit, se pa dakò yo dakò non mesye, se anyen yo pa ka di. Se, se anyen yo pa ka di. Mwen menm, lè m ap gade yon nèg tankou, e, m pa vle rele l ankò Kendji, lè m ap gade yon nèg tankou Kendji, w ap gade, w ap gade yon bèl, yon bo gason konsa, w ap gade yon nèg byen kanpe konsa, mesye, lè sa pa gen fanm li pa t ap ka koutise mesye. Men, men se men se pa dwa m mwen menm pou m di l kisa l vle fè. Li li vrèman malere. Yes, mwen anfòm, m anfòm, m anfòm.
Li vrèman malere, mezanmi nan nèg la chwazi vi li e li konn nan ki peyi pou l fè l. Mwen believe mesye, e, s on polis m te Ayiti men m antre isit lontan. M believe Kendji sa ta ap mache nan lari Pòtoprens kounye a l ap jwenn nèg k ap bat li nan 5 minit. Men i menl konn nan ki peyi pou l fè kèk Sen minit papa e pa di sen minit papa yo pa fè pyesol vre non yo pa fèl ayiti non nèg la ka fè sa lap fè a etazini mwen m pa ameriken mwen m ayisyen m ye mwen m di nèg sa men pou ayiti map pale si nèg la ap fè sa e ayiti pou l vin fè sa pou m wè si si jan lap pale lap montre amerika l gen kran pou lap mache pou lap pou lap pase sou pay pou lap pase sou pis pou montre nèg sa w kijan nou jije avè w nan ayiti yo tap bat nèg sa yo kou vye tanbou dayè lè w wè Lè w wè al Ayiti, tankou Mendel k ap fè enteresan, nèg sa yo, yo fè kòb yo pou yo peye sekirite. Yo fè kòb yo pou yo peye sekirite. Pase gen blòk nèg sa yo pase y ap bat yo tankou vye, vye, vye. Sa vle di ke mesye, tankou m di nou, eh, pou yon lòt, pou yon lòt konpatriyòt pa tande opinyon sa yo epi pou yo konnen yo ka fè lisit si yo ta nan Brooklyn nan Le Bode yo konnen yo ka fèl a edike sa son de sèvis ke nou ta rann mesye isit ou pa ka manyen moun sa yo mesye eh, Yes. mwen an ba live la se sa m tap di nou eh, Yeah. Non, eh, ou, ou, pa, yeah. ou, ou pale byen, ou pale Yes, byen. Kòm Barrow. ou, Yes. ou, Se sa m ap di aparamon nou. pi gran pase. Yes. Isi a gen bon Talè mesaj, deje, deje gen bon talè ban moun yes. li tou.
Aparamman papa pi gran pase m. Men gon bagay granmoun te konn di m lontan, menm jan lontan lè w derespekte yon granmoun oubyen ou bat, ou bay manman w kou, manman w konn leve tete goch li pou l tiye timoun nan. Sa vle di depi timoun nan timoun ou wè gen chemen l ap pran, ou pa vle l pou l ap fè bagay abominasyon sa yo, tiye l pa yon krim. Nou ka pa tiye l fizikman pou n al pran prizon, men gen rityèl n ap fè, n ap egzekite l sou nenpòt fòm. Oh! Sa anba tè pou l al fè l. Oh! Bon, bon, bon nòmalman. Batay la kare pou gen pozisyon. Pa gen, pa gen konba san lanmò. Pa gen, ou pa ka ap goumen ou pè mouri. Depi w ap goumen, goumen, goumen. A vle di timoun nan w ap kreye yon mwayen pou etèn li wi. Alèz monchè, sa sipoze konsa. Monchè mwen menm, mwen menm, jan m apwoche li se ke piske m pa ka di w non, ou pral, ou pral prente lwa k ban mwen ki fè ke m pa ka di w non, men m ap di w kite l lakay ou, paske vye kay sa a mwen menm, Se avèk kòb E mwen ou k te te fè l, e ou peye k li. e ou k te fè l, e a kòb pa w, E, Claude. e, e, egzakteman, m ap di w, kite l kote w ap vini an, si se yon gason e w ap mennen mennaj ou, m pa bezwen pèsòn moun vin ap bo, m pa bezwen de gason vini mennen kou, sa vle di m, m m di yo tout Kounye- men, bagay. mezanmi, pandan papa ap di sa, bagay la, vr- Yeah, bagay la vrèman tris vre. Kounye, ou yeah. gason, ou granmoun, ou leve, ou leve yon gason, epi ou wè l ap vin a mennaj li ki se yon gason, cheve, kò rèd, Bout prestans kounye a li pral bo sou ou la. Sa se endinyasyon pou touye tèt ou wi. Non non non. M pa ap manyen w, m pa ap di w betiz men ou pa ap ka fè l, ou pa ap ka vin fè l anba pye kay mwen an. Non, sa ou pa ap kapab sa. M gen rityèl la mesye, depi m fin ba w rityèl la, timoun e timoun ou li e ou k te fè l, ou gen rityèl pou sa, ou fout li rityèl nan bouda. Epi, konprann, se, se, se konsa bagay yo ye mesye. Si, si se Kanada, peyi devlope yo, Lafrans, Etazini mesye. Kite yo fè wout pa yo lè nou wè yo, kite yo pase, kite yo bagay men sa pa di ke nou respekte yo. Ou konprann se konsa bagay la ye. Mwen menm kiyès moun ki ta pral wap gade Kendji a nan yon screen. M pa benyen konnen konbyen kòb konbyen moun lap lap ranmase lajan pou yo. A fèk ke gade moun yo dayè gon seri de moun kap vin mande peyi a gon leta eske Kendji premye minis li ye? Se pou yal se pou yal devan premye minis la sak fè leta ayisyen pa vle fè afèl ki fè tout moun pa gon moun ki malad ki ka jwenn kòb pou al lopital moun ap rele sou entènèt ap kriye grangou e paske on on lè w pa jwenn dimil moun devan primati a kou kou premye minis la ap rantre nan primati a jwenn dimil moun dimil ayisyen ap kriye grangou ap rele anmwe avèk kawotchou nan mò a pwès li pap ba yo manje.
Wi, Yeah. e sak problem nan vre papa. Kounye a depi wap mande yap bay ti kob yo vi- yo vin yo, yo vle fè w pase pou bon bagay, pou moun a, a, a, ap vin mande yo pou bon bagay. Mwen mpa nan baay sa yo frè. Ya, e, e, e, e Kendy a li menm vire tounen la li gon kòb lap ranmase, alò li bay moun yo kòb la but tankou mwen mwen mwen sa vle di e pa ok leta ayisyen voye moun yo al mande leta ayisyen apa Sirilanka te fèl Se lè premye minis la rete konsa epil gade li wè moun ap benyen nan poul li moun ap benyen nan swimming pool li pèp souvren pran peyi a nan men li pi sòt ande a l oblije demisyone Black konprann? ayisyen menm reponn m pap reponn ou bay ou pa ou pa konn moun ki bòm yo mèt voye moute menm reponn m pap Ebyen reponn mwen m de DG pye sòl pou m fè lè nap DG pale de bagay mèsi sa yo wi e pye sòl pou m fè DG mwen se mèsi nèg map ki swiv ou clean ou wè depi fotom ki sou profil mwen m se nèg ki clean pye sòl pou fè cheriken. DG map swiv ou depi avan è Vwa ajan nan joul benitans Talè talè. Filizof gen je pitit gason. Non sèlman ou bay nèg yo yon voice pou yo mete frustration yo atè epi ou vrèman quiet ou kite yo pale, non sèlman ou ba yo yon platform ou kite yo pale tou. Monchè ou mèt lage m atè, m pral benyen m al travay men m ap tande w. Yes pa gen pwoblèm, anpil respè zanmi m. Mèsi anpil frè m. Isia nou tande tout moun nou pa gen moun nou pa tande. Masisi an vini n ap ouvè mikwo a ba li, nou ouvè mikwo a bay tout moun. Batay la pa gen bò kote ok. Wi a men moun nan ka monte pou pale. Black ayisyen pa mande pa voye demand pou moute anlè pou pale pou di sa wap di an.
Bon ti zanno nan ti zanno nan tounen zepòl kaso e bay e bay piwili piwilou mimoz ou jiblende. Mezanmi gen moun. Emma si sou yo. Mwen menm sa wap dim nan la ka rive sou mwen non. Pa em pa pè bay so. E goumen map goumen. Depi map goumen m goumen nenpot jan. Tout sa wap di yo la yo pa verite. Ou pa konn moun ki bom yo ka di nenpot sa w vle. Men mwen m di w depi e bay masisi li pap legalize ayiti. Kote w ye a etazini li ka legalize paske mwen m pa ameriken mwen m ayisyen m ye. E ayiti pou w vini vin fè mach ayiti. Ou pa vin ayiti vin marye. Ou pa vin ayiti ou vin a nèg ou la pou wap pa oze bouda w.
Mwen te di sa deje. Mwen te di sa deje gen pil moun wè kap monte la. Majorite pi fòse nan kan nan kan anko yo kanpe. Yo pa kanpe nan kan pasta. Menm ke defwa gen pil ki di yo nan bò pasta pasta e pa vre. E de pou nèg a geta mòmote ba ou. Depi moun nan ouvè bouch li, premye ouvè bouch la ou gentan konn, ou pa li pa bezwen di kote l kanpe non, paske depi refleksyon l fè li ta li retade epi l manmote ou gentan di a non nou pèdi grenn sa. An wè? E sa fè nèg sa yo gen pil moun dèyè yo vrèman. E wè menm fanm, fanm kou gason dèyè yo. Ou pa bezwen di wanyen ankò. Yon batay ki pa fasil, batay la pa fasil. An. Atala di men. E jan bay la wale la. Deja gen trop ayisyen. Vò pa soti non deje. Deja gen trop ayisyen ki visye. Mezanmi retire nou demand remete nou an kòm ka mete nou anlè e moun ki vle pale yo. Pwochèn fwa ou wè m yon kote pa renmen seri ban mwen menm pase mwen menm pa salye w. M tou pale w m ak di mwen m avè w apati de jodi nou enmi. Lè w wè m yon kote pi gò menm eseye ri avè m.
Mwen di kele konn fè ti ri a anko. Mwen sou wè an. Mwen sou wè sa mwen chè. Yes.
E, e, e, sa ka fèt zanmim? An fòm wi, kòman nou ye? Nèg an fòm ou konnen nap boukannen glas. E, mot pas ou idantifye w zanmim. Silvouplè. Ah, non pam se Marco. E, kòm mwen apèn join live la, mpa konnen. E, sou ki pwen nou tap diskite? Ah. depi o kòmansman men m jis tande ke n ap pale de oryantasyon seksyèl moun Yeah. alò m rele m bay pwendvi pa mwen sou sa. Yes, sa w panse nan kan nan- ou kanpe nan kan moun ki ki gay yo byen nan kan ou pa kanpe nan kan yo, ou kanpe nan kan moun ki pa gay yo.
Mwen chè, m pa kanpe nan kan moun ki ge ni nan kan moun ki pa ge. Non gon chwa mwen chè, pa E fè sa, chak- gon Ou wè chwa. sa lòt di w la?

Menm jis mande w èske w kanpe nan kan diri ou byen w kanpe nan kan maymoune ou kanpe nan kan pitimi ou gon kote w kanpe ou gon ou gon kote w kanpe ou di a m kanpe dè pase pa bliye se yon batay li ye pasa pasa gon klan ok ou kèn di gon klan ok mouchwa wouj mouchwa nwa w ap di ou byen m kanpe nan lig mouch kan m pa ok m kanpe nan kan ankò kèn di a ban m di w

Tande, tande, se pa abolotcho frè m, tande sa m vle di w la byen. Anko Kendji, misye kanpe nan kan Anko Kendji a.
Anko Kendji a, paske nan kan Anko Kendji a pa gen vyolans ni, ou konprann mwen, men tankou nan kan Pasa Pasta a se vyolans li ye, alò mwen menm m pap m pap ankouraje vyolans. Sa vle di moun nan ka chwazi oryantasyon seksyèl li ki pa deranje yon lòt moun, m pa wè poukisa yon moun ka al di ok m ap tiye l, m ap fè sa, m ap fè l dis dat paske moun nan chwazi li gay. ki ki pa normal. Ay ou lèm zè.
Mwen tan wè vwa misye gen tan chanje tou. E pa yon lèm anpil respè. E nou gen tan konprann tout bagay. Sou ta kon pitit ou ki ki ki. E ok. Sou ta kon pwòch ou ki masisi. Ki jan ta wè gade l.
Amm. Alo. Si l gen tan masisi se pou yon bagay m ka. M ka. M ka. M ka di m ka. Evite. Pou l pa masisi. Men m pa. M pa bat bwa vò tan kou pou yon. Yon pwòch mwen ou byen yon pitit mwen pou l ta vin masisi. Yes. Ay ou lèm.
Se chwa pa ou.

Estet kap e Marco stet kap pale ok to wè son masisi pase depi se du gason yo pa nan liy masisi menm ou pa nan moute nan live a masisi masisi se koupe tèt boule kay se konsal ye depi kounye a masisi yo pa fòk avèl du rete du sa ou frekante e lou ou ye depi ou nan liy masisi masisi ou ye pa gen deba sou sa bwa nan tou koko

Tande, nou te di n tap vin pran misye sou panèl la, tande, si n te kapab la, n tap pran misye sou panèl la la. Ou pa konn kòman m nève la, patnè. Ann kite vyolans la dèyè, pase li gentan di nou kote l kanpe dja non. Map fè ann ale, non misye te di pou nèg la moute pale avè, ann kite nèg pale pase misye di li bezyen pale avè. Non, egzateman, non sa, sa misye. Misye pral di m non m pap tande misye de je, m pap tande misye, m pap tande misye. Bay la bwa nan tou koko l ye. Max te gentan fè sal fè a li te dwe kanpe dèyè li pat sipoze kòm si chet pral moute nan live masisi ou pral di mande masisi padon wè pasa pasa gen rezon wi lè pasa pasa di w e masisi ki masisi yo pisan nèg yo pisan vre wi menn wap gade max di fin pale li di w konsa misye wè max di byen kòmanse dènyeman li fon live li fon live pèsonèl li di konsa li menm Ee album ni soti moun pa dil anyen lap ede moun moun pa janm dil anyen li nik moute non live li pale de de koripsyon masisi kpa bagay pa sa ret kanpe nan ligne pa sa pa sa tout moun mande pou yo manjel ou konprann tout moun mande pou yo manjel kelke zè pita misye moute yon live li vin di oh li vin mande masisi padon. Pefe yon nèg mouri monchè. Misye pa gason menm. Misye ka tout bagay sof gason l pa ye. Non, banm di w, sispann sal kò monchè. Lè wap pale ansanm avè w. Yo Maxet, Maxet, m pa pale avè w frè. M pa moute pou ou menn. Ou konprann? Non, banm di w, ou poko ka fè konvèsasyon. Deja fon live, deja fon live li di vin moute, vin vote mwen m kanpe nan kan, m kanpe nan kan pasa pasa. Dan dan. Egzat. Enben ok, egzateman ou kanpe nan kan pasa pasa. Mwen m di w m kanpe nan kan Onk Okenja paske. Masisi souye, masisi souye.
Pa gen deba non menn, masisi souye.

Sam pral baw kamera menn. E m pap moute vin mande padon non soyem di a m siyen dèyèl wi m kanpe dèyèl wi dandan.
Ay moun ki di w mande padon la non menn paske w gen dwa pou pale w di sa w vle a mesye sa se pwoblèm sa nou genyen an ayiti nou nou kont chwa moun non mesye mesye banm di nou bagay banm di nou bagay banm di nou bagay chak moun gen chwa pa yo mesye kila mesye kila banm di nou bagay banm di nou bagay wè nou nou wè nou nan sosyete kounya e la pou wè a patnè wè sosyete sa a patnè. E sak fè on nèg ou wè ki rete, ki gen talan, ki underground li pa masisi. Èske ou konprann? Sa vle di yon mouton sosyete a se yon sosyete medyòk li ye. Nou pa gen liy sa yo, nou pa bay sa yo, nou pa, nou pa, li pa kilti nou menn, masisi pa kilti nou. Lontan masi, pi lontan masisi pa fè, nou la gwa pou wete. Èske w ap toujou tande mizik Mack D menn? Èske w ap toujou tande mizik Mack D? Jamè monchè!
Si m gwo radyo an moun tande mizik Mack D sou li, m tou kraze radyo a m fò remèt mwen li. M ap tou kraze l m tou fò remèt mwen li. Dandan! DG pa gen deba sou sa. Wè, wè, wè, wè mwen menm banm di w yon bagay byen. Wè mwen menm m pa janm moute nan live masisi. Wè si e pou masisi k pou fè m viral sou entènèt la, m p ap janm viral. Èske w pa abòne avè l tou? Grès kochon an ka kwit li. Ou konn sa m di w lan? Grès kochon an ka kwit li.
Yeah, men Eske w kounye a konprann la, sa m di w lan? yeah, pa bliye Mike D pa chante pou kò l, se nan yon gwoup li chante, men. Mike D pa yon atis solo, ou ka tande Bon m di w yon amonik li. bagay, ou ta- ou tande sa, tande sa byen sa m ap di w lan e, e, Yeah. DG, DG ki Yeah. la. Ou wè lè w ap kondane yon moun, ou pa kondane l pou sa l fè ki bon non. Si yon moun tiye manman w, ok, yon moun tiye manman w, egzanp m pran sa m ap bay, ok, m pap di manman w, eskize m ekspresyon, yon moun tiye yon pwòch ou, pa vre? Yeah.
Epi l gon kominote l ap bay manje, l ap bay bre. Epi yo vin arete l. Ok, si yo lagel paskel te konn bay yon kominote manje, sa wap di, jij sa son bon jij ou move jij? Non, li pa move jij, li son move jij, paskel pa sipoze lagel si li pran krim. Ok, li son move jij, sa vle di ou sipoze kondane moun, ou sipoze kondane moun nan de ak li. Non, li pa pyejem non, sal di an, sal di an son krim, non, li pa pyejem. Egzateman, sa vle di, ou pa kondane moun, banm di yon bagay, ou pa kondane moun depan de sal fè ki byen, ou kondane depan de sal fè ki mal. Èske w konprann byen sa m di w la? E nèg yo rive nan yon pozisyon sa menn, nèg y ap dejwe ti jèn yo menn. Nèg y ap ofri ti jèn yo, e ti jèn yo pa gen tèt. Y ap ofri yo tenis, y ap ofri yo iPhone, y ap ofri yo sesi, y ap ofri yo sela menn. Pou yo fè masisi avè yo. Nèg ap gate sosyete a nan men nou, nou pa wè sa mesye. Yo mesye, depi yon nèg nan masisi ou pèdi syèl la, ou pèdi tè a. Dandan mwen, e pa sa pa sa m ye. Nou pa eseye fon maryaj mesye, al eseye fon maryaj pòtoprens non mesye. Pou nou wè, pou nou wè sa kap genyen. Nou pa eseye fèl, eseye fèl. Jou wè pa sa pa sa di a pou nou wè. Kote rebèl ap pran la ri patnè. Wè gen bagay yo pa ka desitire, ou tap wè kòman nap desitire masisi. Kòm ou menm pa konnen si e pòtoprens si andeyò te sòti, ou pa sonje epòk nèg yo te kou on bri yo te di yo tap legalize masisi. Ou pat wè sak te pase pòtoprens? E nan bri yo te de bòt masisi, tout anba lavil, baton.

Mendel, m tande moun ap relel Tati ap relel yap relel tonton nèg sa yo m pa konnen yo ni ni Kendji ni Mendel nèg sa yo pa pwodwi anyen ki bon pou sosyete a kanpe avè yo kisa nèg sa yo pwodwi kisa nèg sa yo ye nan sosyete. Nèg sa yo se moun, se sosyete a nèg y ap pouri mèt la. Nèg y ap pouri sosyete a. W ap gade pou wè DP. DP moute l di w konsa, li bezwen fèyit, li di w e masisi, li masisi. Ap montan l moute l di w non, li pa masisi e bòz l ap fè. Masisi w ye. Nèg a ka vòlè, nèg a ka vòlè li kite vòlè men masisi a pa gen ou k pa bwa, ou pèdi sèl la, ou pèdi tè a bòdè. Depi e masisi w ye.
Bro, depi ou vo- depi ou vole men, ba yon kote ou ka, ou Non ka, monchè, pa fè sa, e tou boundò ki fouye men, ou pa ka bouche boundò, ou pa ka bouche l. Son, son, son vòlè ki te vòlè grenn klou a, e, sou kwa? Ou pa Yo ka ta pral fouye, fouye depi yo gentan jodi a. fouye boundò patnè men, ou pa ka, masisi pa padone, kesyon nèg ap di w masisi padone a, nou ka padone tout bagay nan sosyete nou an, men masisi a negatif bwòdè. Pase yon Anhan. gason, yo konnen yon gason kòman yon nèg ki, ban m di w yon bagay, yon gason, Gon gason son pwotektè li ye. Fanm nan Fanm nan son Fanm nan son èt ki fèb li ye Fanm nan son èt ki fèb li ye Men gason an li menm son pwotektè li ye kòman pou gason pa tnè menn pou wap mache wap mache lage ou gon jan wap pale kòman yap demare w menn Yap demare w Depi l pa deranje w menn kite moun nan Kòman li deranje m depi yo gen bagay yo gason yo ye frè Arange w. Mwen m nan sot dan nan kòm m te jenerasyon sa tou nan jenerasyon m te leve a patnè depi rimè kouri sou ou patnè nou pa fòk avè w non menn si le fò n ap bat ou wi menn nou pa fòk a masisi masisi pran liy ou Ou wè ou menm kap sal kò la, m doute de ou menn ou ka ou ka ou ka yon masisi. M pap sal kò m monchè, m pap sal kò m e ou masisi ou menm ou gentan ou gentan konfime ke w masisi. Ou konprann? Ou gentan pwouve ke w se yon masisi paske w kanpe nan liy, ou kanpe nan liy Kendji, ou kanpe nan liy Mendel. Depi w kanpe nan liy sa yo, yow, ou pèdi mafya. Lè se gason yo sipoze mete grenn sèl anba lang ou. Lè w grangou mete grenn sèl anba lang ou. Ou travay di se gason yo sipoze travay. Exactement, pou al travay monchè, depi nou gen met lide sou bagay moun, epi nap vòlè bagay moun tou, sa vle di nou ka fè tout bagay. Tijèn, banm di w yon bagay, banm di w yon bagay. Sa w wè m di w la se klè. Lè yon nèg fè masis ou konn sa w fè, e kòmsi w vann nanm ou. E kolòn, wap wè depi nèg la masi masi si pa lave l li dou.

M tann ou fin pale men tann mwen pale tou men gadon koze. Lew neg ap kraze yon sosyete li fè plis ke Se pa vyolans wi. konsa ou kraze sosyete men. Sa vle di neg la ap di w pran manchèt, touye moun, bat moun san moun nan pa pa pa fè anyen. Yo man, come on Yo man. tiye masisi, boule masisi, koupe tèt masisi.

Epi tou mal fon ti Men depi lèl kòmanse pale li te banm ote epi m tank ale sou paj li mal gade Mwen wè video anko sou paj li Ok ou vin ou di ou kanpe nan kan pasa pasa epi video anko sou paj ou Kòman l fè sou paj ou? Yo banm di w banm di w yon bagay wap tande malfa malfa Malfa banm di w yon bagay.

kont mwen kont vyolans sa vle di pwiske moun nan se gay moun nan masisi li pa fè w anyen moun nan ka jis pase pase map gade anpil video gen anpil ti jèn an Ayiti moun nan jis ap pase konsa lè w gade lòt la ap di yo fè kò dwat fè kò dwat yap tire kou sou li come on men si se fanmi w hein Fè fòl fè kòl dwat vre mezanmi.
Yo, non Fè Mako, shit li gen li gen Mako, frèm Mako, frèm banm di w, si m konnen, si m konnen m gon nèg ki patnè m, bon, m pa m pa menm rive nan nivo sa, wè si m konnen m gon moun ki te pwòch mwen, pase moun pa fin konn moun, depi rimè kouri l masisi, m ap chèche konnen èske l masisi, wè depi l masisi, m koupe pon avè l. Egzateman, ou ka bay limit li, men ou pa gen dwa al tire kou sou li menn.
M koupe pon avè l, klè. Nan afè bagay pou nèg ap vin di w, moun nan nan liy li, li pa nan liy li, pa gen sa frè, depi nèg la masisi li ye patnè menn yo, ou pa fòk avè l menn.

Mwen menm se gason. Èske ou konprann?
Map tande ou. E sak fè m pa gen nouvo zanmi. Nèg m te leve avè yo yo k zanmi m. Ou pa dakò non? Ye m dakò avè w monchè. Sa vle di depi m pa konn nèg la, souvan nèg la vin masisi se nan nèg la, depi nèg la sou moun, l ap masisi.

Anfòm.
Talè wi. Nan e idantifye w cheri. Nan ki kon w kanpe ou menm? Nou salye w. Bon, m ap mache a gason an. Mwen menm, se fi m ye, m pa ka twòp ale nan koze masisi an, men m dakò fi gason an, pou m onèt avè w. Ye, ou dakò madivin nan tou? Non, m pa mache nan lojik madivin nan non, men m pral mete l klè, m pa pral touye yo jan m tande n ap pwone, kòmsi vyolans, touye, rache boule a, m pa sa. Mwen renmen gason, Men m pa kont yon moun ki fè sa l vle ak lavi l. Men, moute m moute a e pa plis sa, gon patnè k t ap pale la k rele Stive gwo masisi Stivie Stive ap pran pòz tòg li, y a panse s on bon moun e masisi Stivie. A ou rekonèt Stive la? Ou rekonèt li? Enben se sa m ap di nou an, anpil moun wè k ap sal kò yo la, se sa m sot di, m sot di Zuli, Zuli ou menm ki lè w.

Tande chen, kite l poze l kesyon. Sak pwovoke misye masisi? Vwala, poze l kesyon, di l kote m rete mande l sa. M di w m rekonèt Steven masisi l yo di sak pwove. M pral fè l pwouve tèt li. Pale Steven eksprime w pou yo wè e masisi w ye. Si e pa w menn nèl ou ankò Kendji k ap pale la, eksprime w. M pap pran nan provokasyon cheri. Ou pa ka fè jan wap fè avèm nan. Deja k ou poze w kesyon. E deja k deje si w rekonèt mwen deje. Si w di m masisi fòk ou kote m rete. Ou te touye Steeve.
So esprime w pou yo konn vrè jan ou ye a, moun ou ye a. Ou cheri m pap pran nan provokasyon sa. Sa w konnen.

Yap wè son piu Mendel kap pran pòz nan kan pasa pasa ou menm son ti fake ou ye e pou sa m moute nan live lan. Yes mezanmi map tande nou map tande nou yes map tande tout moun devan nou.
Exprime ou pran pòs ou pran moun ou ye ui. M pap janm seri pou ou mwen menm m gentan pa vle ou paske m konnen ou. DG. Yeah frèm. Mèsi mèsi paske ou te aksepte mwen moute nan panel ou a map desann m pral travay.

Steve e neel dil konnen Steve pase fòs Steve pwouve kel pa konnen l paske janl di misye son masisi ki vin pran pòz tòg li fòn gen enfòmasyon paske nou yo gan pil nèg ki twouble zye nou la gan pil nèg ki twouble zye nou neel bay neel mikwo an poul pale fòn ka fòn konnen Steve konnen m konnen m pa gen poum touye ni kraze ni briza Steve. Se vistiv men sof ke pasa pasa pran pòz ap pale l ta touye l ta rache a moun ki konn stiv konnen stiv e fek lap fè mèsi ou mèt mete m atè cheri.
Tagala rive tribinal.
Ou pa wè lap kouri deje. Ou lap kouri fò nou repeche. Sou di m masisi. Sou di m masisi fò w kanpe goumen. Fò w kanpe goumen sou di m masisi. Moun ki bò m ye. Moun ki bò li. Ou pi mal nèg sa yo afiche yo. Madivin ou ye cheri bagay la pap kanpe bwa nan tou koko nap boule nap rache ou Madivin ou ye cheri ou marye ou marye ou marye a on chen a on chen ou marye oh.

Deje son fanm tap konyen deje ou konprann son fanm ou tap konyen lè fanm nan tap konyen pat espere papa li ka di tout bagay sou wi anben sam tou konn konyen ou deja ehe ou te mandem fè bagay nan tou deyè avèw m pa dakò esak fè w rayi la cheri m pa konyen nan tou deyè m tou sò m pa konyen nan tou deyè m pa konyen nan tou deyè cheri men zen men zen

Pa lage dan. Wi, men wi pou m gen anndan. Ou menm tou sa, e sa k fè w di m masi? Ou te mande pou m te konn anndan e m pa konn anndan e? Se sa m di wi.
Masi, si afè pa sa pa sòti, m bay la retire kò nan l. Bwa nan tou koko cheri. Slogan, slogan, slogan latè, slogan limanite. Bwa nan tou koko. Nou pa, nou pa nan madivin. Sou okenn fòm bagay la p ap kanpe. Sou okenn fòm bagay la p ap kanpe. Nou pa nan madivin, nou pa nan masisi. Masi, si e sa yo di w yo pandye w sou kat pat deja soti kò nan l. E pa sa m di w cheri. M gen foto bouda w m di w sa.

Bwa nan tou koko cheri, batay la pap kanpe. E sa m di w tou ou fon menm jan avè m, an n don lwen menm jan avè m. Bwa nan tou koko cheri, bwa nan tou koko. Soti, soti, soti, soti, soti, pran pòz ap milite a, men nèg moun ki konnen w ap konnen w masisi. Moun ki konnen w ap konnen w tout bon bagay. Bon bagay ou te di talè, ou te di rekonèt li menm.
Thank you. Yes pa gen pwoblèm ee.
Tout moun tout moun ki gen bon sans ap wè. Mal alfa li te dil te rekonèt mwen ou pa tande lap chanje de vèsyon. Ou te di ou te rekonèt mwen ou pa ka chanje vèsyon kounya. Mal alfa gon bagay tou dam nan diw konsay pou misye moute menl son moun li konnen. Vwala se sa menm nan di sa fèm te ka konprann pawòl la byen.

Men koman l fè di konsa ou te mande l pou l fè bay avè w nan dèyè? Kenè l ap depale ou konnen nèg k ap souse zozo e nèg k ap souse zozo l ap depale men o kòmansman li di labouch li kote m soti ou pa konnen m ou pa dis ou pa dat kounya l pran Fòm Mendel la sou moun kap kache tèt li anba yon tòg. Ou konnen m te gen video bouda w, sa di m te vle pwoteje w, men lè m wè w ap pale m oblije di tout moun gen, m gen, men poukisa w nan kont avè m? Paske w te mande m ke w nan bouda m, m pa vle, fò m bay deja verite. M gen foto, m gen foto video. An e sa twòp fè menas sou plizyè lòt, sou plizyè whatsapp la, wap fè menas, m pap pibliye, m pap pibliye video sa mwen si deja bezwen map voye pou deja wi. DG, DG, an nou fè bagay yo avèk lòt, an nou fè bagay yo avèk lòt epi se tou, banm di w.

Ou pa nan ou pa nan di fanm betiz, Konya pa la nan di yap fanm betiz. blaze l, Tande, yap reponn tande, mal de tande nou Steve, konya. tande, tande. Menm lè ou te gen foto, menm lè ou te gen foto fanm nan, ou te ou te tout bagay, ou te fou, ou te anraje, fanm nan te fè w nenpòt bagay, li te leve sa w genyen, ou pa gen pou pataje foto l. Depi ou Meyè fè pa li, fè depi sa. ou pran liy sa, wap lage foto fanm nan lari.

Vak nèg yo vagabon de nos jours. Nèg a ka rive Yo lage bagay mèt, la. rèk yo mèt vakabon, m pa gen vakabon k gen foto koko m, se depale Steeve ap depale an bon bwa. Genlè kèk bwa k te gen pwa Steeve sot pran. DG men w jan fri wi la m pa konprann menm. Manti Steeve ap fè. Kote, pa ki bò Steeve pwal pase pou Steeve gen foto koko menm pou jwèt e depale lap depale. Mwen pa ta renmen tande. Li trò bon pou mwen m bay aksè e pa nou renmen m pase m. M ba l aksè mwen menm. Si l gen l lage l. Se de pale l ap de pale. Nou menm nou gen sè tou.
Menm jan nou pa ta dakò m bay. Non m pa pè. M pa pè mwen menm.
M pa pè. Non m pa pè. Li mèt lage l. Li mèt lage l. Paske m pa chè w cheri. M pa pè. M ba l aksè. Steeve lage foto koko mandan m tou. M tou se si. De pale ti salopri Bon gen moun ki konn an bon live ou kanpe konsa Wap wè nan tout moun ki monte live la Sèl ou menm pi fò moun anba live la atake Nan men ou konnen mwen m radikal M pa nan madivin m pa nan masisi Ou konnen m radikal esak gen pwoblèm nan Paske mwen m pap kache pou m tire wòch M pap kache pou m di yo cheri. Sa di sa map di an map di li nan figu w. Tout sa w fè. Ou raz.
Pi fò moun ki moute yo moun ki kont masisi. Yo respekte opinyon w men depi lò moute anba live lan tout moun kal nan pwofil ou gen moun ki konnen w Steeve. Tout nèg ki moute la kont moun wi. Kont masisi bagay bwa nan tou koko yap di a fè yo yap opine wi. Wap wè se sèl ou tout moun plonje sou li la wi. Kiyès ki plonje sou mwen?

Pasa pasa.
Yes, pa gen problem. Bagay la map kanpe. Bwa nan tou koko. Tout sa fè divèsyon.
Pa gen problem. An ta de moun yo. Sou wap byen, sou wap byen pale, sou wap byen pale ou ta antre sou kont mwen. Ou ta wè foto, ou ta wè foto madanm mwen sou kont mwen. Sa di telman sou ta byen pale, voye wap voye moun yo. Ou wè mwen pa nan kache, ou wè. E figi menm wap gade sou Steve pa gen problem Steve ou gentan tou pa masisi mayo lè nap pran lòt moun anpil respè Steve te la deja tout moun Anpil respè frèm divèsyon batay la pap kanpe frèm bwa nan tou koko slogan latè slogan limanite
Mesye mwen menm nèg anfòm e ou menm kòman nèg ye Gade pou wè gade pou wè ti bagay sa nou ka jijel nou ka jijel pou kò nou ti bagay sa Fabe fè pale anpil bagay o debi misye antre misye dil pa konn dam nan Non modpas ou frèm